Bonjou, bonswa, sa depan de lè nou pral gade videyo sa. So, m ap di chak grenn moun ki pral gade videyo sa yon gran mèsi ankò. Videyo jodi an, se yon videyo kote mwen pral montre nou, mwen pral montre nou mwen menm ki jan ke mwen menm mwen fè lè m ap fè spageti avèk vyann mounen. Ok so lè map fè salite avèk vyann mounen mwen pral moutre nou mwen menm kijan ke mwen prepare vyann mounen pam poum fè spaghetti avèk vyann mounen premye sa map bezwen so map bezwen vyann mounen ok sa se vyann mounen map bezwen an dezyèm bagay pou vyann mounen an pou vyann mounen an So map bezwen zoranj si tankou m di nou an fòk nou toujou gen zoranj si pou nou lave wa de vèvyèn nap lave a. Epi map bezwen yon grenn sitwon map bezwen yon grenn sitwon. So map bezwen piman vèt sa rele piman dous sa vle di piman dous la yo rele l pwavon mwen menm se piman dous. Avek yon zonyon ok epi apresa pou sos la so map bezwen pat tomat wè li pat tomat sa so mwen debouchel mwen sot debouchel la so map pot yon grenn konsèy pou nou nou pou nou menm lè nou debouche pat tomat la so piga nou kitel nan mamit lan si nou kitel nan mamit lan Li pap bon pou nou paske mamit lan son mamit la se yon bagay li ye se yon bagay ki pa bon pou moun ki pa gen ase de bagay ki pou rezèvel nou pa gon dwa depi nou debouche yon bagay se nan mamit li ye nou videl nan lòt bagay nou metel kote nap mete li a sa vle di ke si nou bezwen prepare yon pat tomat konsa pou nou pa pèdil nap mete nap pran pat tomat la nou metel nan yon ti bokal oubyen nan yon ti bòl Nap mete, nap bezwen, yon ti sèl pou nou mete sou li avè yon ti bikabonak avèk yon ti lwil. Sa vle di pat tomat sa a depi ou prepare l konsa ou mete la li pap janm gen anyen. So, dezyèm bagay, dènye rès bagay nou pral bezwen ankò pou videyo a se spageti a. So, nou wè li, sa se spageti mwen pral fè, mwen pral fè Pou mwen manje. Nou pral rete swiv ansanm avèk mwen, nan yon ti moman mwen pral moutre nou kijan ke mwen pral netwaye vyann nan. Mezanmi sa se, sa se zoransia map koupe paske mwen pral pran yon bò ladann. Mwen pral pran yon bò lan zoransia pou mwen kapab lave vyann nan mezanmi toujou lè nou sot achte vyann nan nan makèt la fòk nou toujou lavel. Menm si se vyann pou nou fè boulèt tou moun ki ap fè boulèt yo fòk nou lave vyann nan. So mwen pral moutre nou mwen menm kijan ke mwen menm mwen lave vyann pam mwen menm lèm ap fè vyann mounen oubyen map fè boulèt. Mwen pral moutre nou kijan ke mwen lave vyann mwen. Ok tout moun rete swiv avèm nou pral wè kijan ke mwen menm mwen lave vyann mounen pam nan. Mwen vide, mwen mete zoranj chia nan vyann moulen an. So, mwen pral montre nou kijan ke mwen lave vyann moulen pa mwen. Ok! Paske vyann moulen an fòk li lave mezanmi. Fò nou lave vyann mounen an. Vyann mounen fòk li lave paske ou konnen se yon babay, se yon bagay ki a mèt yon pakèt san ladan l fò l lave. Lè m fin lave vyann mounen an mwen pral montre nou pou nou wè si nou pa lave vyann mounen sa a ki sa ke ki valè san nou manje ladan l. So, meni, lè nou pa lave vyann mounen an, eske nou wèl? Ki valè san nou manje ladann? Nan m pral jete dlo sa. So mwen jete premye dlo sa mwen ki bay vyann mounen an. Dezyèm bagay mwen pral fè ankò mwen pral ba li sitwon ok so mwen pral ba li sitwon mwen pral ba li sitwon mwen pral bay vyann mwen an sitwon pou mwen ba li dezyèm dlo a mwen li mwen montre nou tout sa map lave so li pran 2 dlo ok so li pran 2 dlo mwen fin ba li map ba li sitwon. Map montre nou kijan fok nou lave vyann moulen pou nou fè manje. Ok so, nou wè kijan map bwase vyann moulen an nan paswa a pou sitwon an antre ladan l. Kounya la, sa m pral fè, map tou bat li. So, map tou bat vyann moulen an nan paswa anvan ke mwen Bali, dlo a, desann. Eske nou wè l? So, kounye a la mwen fin bat li, paske nou wè jan ke mwen bat li, eske nou wè jan ke l gen tan vini? Wè li, vyann nan gen tan vin blan, paske sitwon an rantre ladan l. So, kounye a m pral vide dlo. Mwen pral vide dlo. Mwen pral montre nou ankò kantite dlo, kantite bagay ki nan vyann mounen sa. Ok! Eske nou wè jan vyann nan blan? M pral retire rès dlo a pou m ka montre nou jan vyann nan blan. Mezanmi, pa manje vyann mounen san lave. Ok, pa manje vyann mounen san lave paske li genyen anpil san ladan l.

Kou nan sa map fè. Men sa map fè. Map tou fè. Tou moutre nou. Sa mwen pwal fè. So ban mwen jete dlo a. Wè di. Tou moutre nou dlo a. Ki jan dlo a e. So. Nou. Ok. So mwen bliye. Moun ki pa ka fwape pilon epis yo. Ok. Pou moun ki pa ka fwape pilon epis yo, nou kapab itilize men nou jan nou te wè m t ap fè a. Paske mwen menm se konsa mwen fè vyann pounen pa m avèk spaghetti. Ok so mwen fini Mwen fini ansan mavel Mwen prale Pran yon ti bout paswa So mwen prepare Mwen prepare l pou nou kapab we kijan ke mwen men Mwen prepare l Ok So mwen prale mete yon ti sitron Ladann paske tout sa nou wè la yo yo te lave deja e gen ladan yo ki nan dlo poum te kapab montre nou wèl kòm jèn moune sa li pa anpil mwen pa vle jèn nan gen twòp asid ladann paske se nan spageti li prale map mete yon sèl bò sitron ladann ok kounye sa map fè anvan mwen mete epis lan mwen mete yon ti jiwòf. Fen. So mwen mete yon ti jiwo fen. Kounye a la, mwen pral mete epis lan. Epis sa mwen di nou mwen menm lè map fè epis mwen, li tou gen zonyon ladann. Map fè yon epis pou m montre nou lè map fè epis mwen. Li tou gen zonyon ladann, piman dous, epi tou li genyen pèsi ladann. Ok. Aprè nou te wèm tap brase vèm nan amen men vyann sa li menm so mwen paka brase nan menm ok so paka brase vyann sa avèk menw li manke yon ti epis ankò map mete yon ti epis paske mwen menm mwen manje anpil lay se lay avè epis ki fè manje a. So m ap bat li pou epis lan kapab rantre ladan li. So epis pa mwen fè, epis mwen li pa gen oken sèl ladan. Se mezi li la avèk tout sa ke mwen fè epis la. So apre mwen te montre nou konbyen grenn magi m ta bezwen pou m te fè manje a jodi an. So mwen pral montre nou konbyen m ap bezwen. Poum fè spaghetti an. Map montre nou jodi an la mwen bezwen 2 grenn. Ready? Jodi an mwen bezwen 2 grenn 2 grenn 2 grenn piyolito pou mwen fè tout sa ke mwen gen poum fè. Ok. So gade byen pou nou kapab wè paske mwen vle mwen vle ede nou fè manje senp. Ok. So mwen. Men ni. Paske mwen men mwen pa manje ten. Mwen pa manje ten. Se pèsi mwen manje. Pèsi an tou joujou nan epis la. Sa fè mwen pa tou mete pat tomat la la dan. Lè mwen mete pat tomat la. Lè sou di fè anou pa lè. Fou jan mwen pa mete pat tomat la la dan. Ok. Mèzami. Men ni. Kòm mwen te di nou an mwen pa itilize piman. So mwen pa itilize piman. Paske mwen itilize tabasko sa. Mwen menm, mwen wè li m goute l, sa gentan gen yon bon asid, epi yon bon gou, yon bon bon bon jan gou a. Na la, mwen pral, mwen fini avè sa. Mwen fini asanm avè l, mwen met yon ti lwil. Mwen met yon ti lwil. Mwen moute l. Mwen pral ouvè fou a, mwen mete vyann nan sou fou a, mezanmi. Sou gaz mwen fèmen. Gad mwen fèmen ankò. Tout tan gad mwen fèmen. Mezanmi. Men vyann nan vin nan vin nan. Men vyann nan sou dife a. M prale. Men vyann nan. Gade vyann nan byen sou dife a mezanmi. Talè la lè mwen debouche l. Pou mwen mete tout sa mwen gen pou mete yo kounya la mwen pral moutre nou mwen menm lè map mete dlo spaghetti m bouyi kijan ke mwen mete spaghetti pa mwen bouyi ok tou map vide dlo pou mwen mete dlo spaghetti a bouyi bouyi sa mwen bezwen pou mwen mete dlo spaghetti a bouyi so mwen bezwen yon ti pèsi avèk yon dan lay ok so mwen bezwen yon ti pèsi avèk yon dan lay paske mwen menm mwen ti nou mwen manje anpil anpil lay lay isit yo pa pa gwo lay ok so mwen bezwen yon ti pèsi avèk yon dan lay kòm mwen menm mwen pa itilize anpil sèl Pral montre nou Mwen pa manje anpil sèl ou wè li so mwen mete yon ti kras sèl ladan li pral montre nou wi kounya la mwen mete yon ti lwil pou spageti an pa kole kole so se konsa lè map fè spageti mwen mete dlo spageti pam sou dife. Kou dife. An ale toujou. N ap mache, n ap kontinye travay. Paske se travay n ap travay, fò nou travay. So, dlo a on ti jan. Dlo a on ti jan twò piti. Dlo a on ti jan twò piti. N ap pran enpe dlo nan sa. Mwen mete ladan. So, kounye a la, Mwen pral kouvri chodyè a. Apre mwen kouvri chodyè a, epi mwen dekouvri vyann mwen an ki t ap bouyi sou dife a. Wè li? Èske nou wè kantite dlo? Èske nou wè l? Èske nou wè kantite dlo sou vyann nan? Gentan bay kounya la se asid lan kap antre ladann ok sa se asid lan piske nou wè jan vyann nan fen la sa se asid lan kap antre ladann sa fèm pa tou mete piman dous la se paske se lan sòs mwen menm mwen manje piman dous piman dous la gen piman dous lan epis la men ni vyann nan ap kwit la lè vyann nan fin kwit men ni moutre nou dlo ki ladann sa bon. San li poko genyen tout sa ke mwen bezwen mete ladann yo sa gentan gou. Manje pam moun ki fè tonsyon li ka manjel paske mwen pa manje sèl epi mwen pa manje pakèt egredyan, pakèt bann bagay paske mwen renmen moun fè manje tou senp depim timoun 12 ans a lage 12 ans 13 ans map fè manje nan ti bout mamit pote bay vwazin avedi fè manje se bagay m konnen anpil mezanmi. Se bagay mwen konnen anpil se fèmen jem epitou m fè manje ba ou ok men li met vyann nan kounya la wè li li pa fè boul paske mwen te krazel paske mwen te krazel kounya vyann nan ap kwit avè asid la ki ladann nan so pandan vyann nan ap kwit avè asid la ki ladann nan. Men sa mwen pwal fè. Mwen pwal mete pat tomat la paske mwen bezwen vyann nan poul byen wòz paske mwen pap manje mwen pap mete kòman rele a mwen pap mete sòs tomat nan spageti a. Ok lwil la yon ti jan pa ase lwil la yon ti jan pa ase so m pwal chache yon ti lwil pou mwen mete ladann. Ankò paske son sèvil. So map mete. M gade byen ki jan ke map prepare faz pou mal mete nan spageti ya. Ok.

Mwen pral tou fèl talè la map retounen back pou mwen moutre nou kijan ke map fin prepare rès manje a. Waww so hey mwen retounen so mwen retounen kounya la nou wè dlo mwen an byen bouyi kounya mwen mete spaghetti a ladan so mwen mete spaghetti a lan chodyè a. Oh ke spaghetti ya ap pral bouyi. Sa ke mwen pral pran pou zanmi a la mwen pral moute nou vyann nan. Men vyann nan me zanmi. So men vyann nan. Men vyann nan. Sa se vyann ki prepare pou mete nan spaghetti ya. Eske nou wè vyann nan? Kounya la mwen pral mete vyann sa li kwit, li yon ti jan kwit, li poko fin kwit nan men kounya mwen pral mete tout sa ke mwen genyen pou mwen mete ladann. Kounya la paske fò mwen bat li pou mwen kapab wè vyann nan pat fè boul, sa fè l pat fè boul se paske mwen te kraze. Lè nap fè vyann mounen, nenpòt vyann mounen nap fè poun fè nenpòt sa nap fè fòk nou kraze l. Ok fòk nou kraze vyann mounen an. Kounya la. So mwen komanse, mwen komanse ap mete sa ke mwen gen pou mete, li va vin ap piman pou sa, li goute bagay avan. Sa ke pou mwen mete an, map mete bè, yon ti bè ladann. Mezanmi mwen mete yon ti bè ladann ni. Mwen mete yon ti bè. Apre sa, so nou pral wè, So nou pral wè kisa ke mwen pral mete ankò. Nou pral wè kisa ke mwen pral mete ankò. Li pa yon lavi non pou mwen non. La. La wi. Mwen mete la. Mezanmi. Mezanmi ba yo anpil ide. Meni kounya mwen pral prepare sòs la. Mwen pral prepare sòs la tou. Mwen pral preparel mwen mete yon lòt ti bò magi a so mwen pral prepare sòs la bon kounya m pral fè yon ti bwase l ankò paske se spageti avèk vyann mounen li ye so eske nou wèl nou wè li mezanmi so li manke yon ti piman paske m te goutel talè an m te wèl te manke yon ti piman so m ap mete yon ti piman. Pardon. Tout sa mwen pote pou nou yo se pou nou mete yo lan nan tèt nou pou nou konnen lè nap fè vyann moulen fòk nou bat li pou pa fè boul pou vyann nan ka sòti byen fen. Ok. So nou wè li pa fè boul li pa anyen. Konprann? Nen. Nen ni mezanmi, men vyann moulen an. So meni. Men vyann moulen an. Kounya la sa nou pral fè nou pral pran yon wè kouvèti vèt lan se avèl nou pral fè mezi dlo a se avèl nou pral fè mezi dlo a pou mwen mete nan kou nou ok so eske nou wè mezi dlo mwen mete a lè dlo a fon ti bouyi apre sa so lè nou fèk mete dlo frèt nan manje piga nou bwase l depi nou fèk mete dlo frèt nan manje a piga nou bwase l spageti an li menm So kounya la map desann li. Ok. So nou wè. Kounya map desann spageti an nan dlo a. So mwen pral kouvri spageti an. Mwen pral kouvri pou kapab bouyi. Jan ke pou bouyi an pou bouyi. Ok so map fèl konsa se pou l pa kole. Pase gen. Sa m te mete yo ki gen tan kole a se pou yo pa kole. Ok mezanmi so mwen tou bouyi chodyè a. Kounye a la vyann nan gentan fè yon ti bouyi, yon ti bouyi. Kounye a mwen pral vini ansanm avèl. So mwen pral vini ansanm avèl pou m ka bwase l. Eske nou wè mezanmi? Men vyann nan. Vyann sa, li gentan genyen yon bon gou. Li gentan genyen yon bon gou. Kounya la, sa mwen pral fè, pwiske mwen pa manje zonyon kri, mwen pral mete zonyon an bouyi ladan. Gade vyann nan sou dife a pou nou wè. Koko vine fok nou an madanm nan pita fok nou mande san atik sou moun nan. Koko pita pou fè ti moun ale. Mwen So men vyann nan. Vyann nan ap bouyi sou dife a la. Sa vle di ke la so li gentan genyen sos la ladan li. Sos pou mal mete. Humm! Li bon, li bon, li bon, li gou, li gou anpil anpil. Anpil. Weyy So nou konnen Nou konnen mezanmi So fò nou Fò nou abòne avèk chanèl la Fòk nou abòne avèk chanèl Marie Altagrace la Paske li gen anpil bagay Anpil bagay li kapab Ki ansyen Ansyen bagay li kapab pote pou nou mezanmi ou konprann paske modèl fè manje kounye avèk modèl fè manje lontan se pa menm modèl manje fè manje kounye avèk modèl kounye se pa menm manje men mwen menm so si nou abòne avèk chanèl la map kapab montre nou anpil ansyen manje lontan moun te konn fè yo pat bezwen pakèt bann bagay sa yo pou nou mete ladann. Piti pa fè tout manje m fè moun ki fè tansyon ka manje manje yo alèz ou konprann yo ka manje manje yo alèz so nou wè jan map bagay spageti an eske nou wè paske m bezwen moutre nou vrèman vre kòman mwen menm mwen fè spageti m pral moutre nou pale pale spageti a fin bon m pral moutre nou depi Depi nan spaghetti an, spaghetti a gentan gen gou ladann. M pral montre nou. M pral montre nou ki jan pou nou prepare spaghetti. Spaghetti a gen gou depi nan spaghetti a. Wè m ap dekole spaghetti an la. So fòk ou gen fouchèt pou dekole spaghetti a. Ok so fok ou dekolel mezanmi nou wè jan map travay pou nou se pou nou map travay wi se pou nou map travay ok spaghetti an bel kouvril mwen pa retounen kouvril anko men lè mwen retounen bak so map montre nou kijan ke mwen pral prepare spaghetti a nan chodyè a pou m vide Sa mwen pral mete a ok. Sa gentan bon tou. So mezanmi men vyann nan. Nou wè vyann nan kounya la vyann nan gentan fin bon kounya la sa mwen pral fè mwen pral mete zonyon avèk piman so mwen te moutre nou an. Ok so kounya la mwen pral desann. Paske mwen pa bezwen yon gwo gwo dife. Mwen pa bezwen yon gwo dife. Mwen bezwen yon ti dife tou piti, tou piti, tou piti. Ok. Kounye a la. Men sa m pral fè a. Kounye a la, m ap kite l. Konsa. Mezanmi. Map kitel konsa. Ok so nou wè ke faz sa la li gentan son faz ki gentan prepare la si ta pran vyann an poul boure m te kapab kitel pi chèch epi tou m fèl avèl. Kounya m pral antre nan faz spaghetti a. So mwen pral vide spaghetti a. Mwen pral videl paske li gentan kwit. Mwen pral montre nou kijan ke pou nou prepare spaghetti. Mwen oblije desann mi a sa la sou. So e li ki lan menm ki prese. Ok. So mwen pral montre nou ki jan pou nou fè spaghetti a. Mwen te jete a sou tou. Silvouplè mezanmi, nan video sa nap gade a, spaghetti li menm, m konnen son bagay ki gen anpil anpil farin. Son bagay ki gen anpil farin ladan li zanmi. Wè li? Eske ou wè dlo m koule spaghetti a? Dlo sa ou wè la? Si m ta vle brèl m ap kite l poze m ap chanbwa tèt m nan 2 3 jou la m lave yon peyi men piske m pa vle brè dlo a ok so kisa mwen pral fè spageti gen anpil farin lè nou bouyi spageti an fòk nou vide dlo sou li ok fòk nou vide dlo sou li pou nou retire enpe farin ladan l so chodyè a ap cho ok so m fin vide dlo sou spageti an. Mwen retire enpe farin ladan l. Sa ke mwen pral fè. Mwen vide espageti an la. So, mwen vide espageti an. Sak espageti an nap gade la. So, sos la li menm li bon. Mwen etèn dife a anba sos la. So, mwen kouvri l. Kounya, an nou al gade espageti an ki jan ke li pral prepare. Li pral prepare mezanmi. Ok Sa map bezwen poum prepare spaghetti an Pandan chodyè ap cho a mwen pral montre nou Spaghetti pam nan map fè a depi atè li gentan gen gou ladan li Mwen pral montre nou kisa ke mwen pral fè Ok mes amours Si nou pa sèvi avèk magi sa nou sèvi avèk lòt magi lòt poud magi yo lè nou fin bouyi spaghetti a. Ok so lè nou fin bouyi spaghetti nou anvan ke nou mete tout bagay ladan nou mete yon ti poud maggi nou genyen ou byen nou mete maggi ladan se konsa mezanmi map bwase so maggi an mwen te mete nan spaghetti a. Ti spaghetti an te manke yon ti sel, so mwen goute l. Ok, so map goute l pou mwen. Mmm, li pa manke. Li pa manke sel. Li pa manke anyen. Kou na mwen fini avek pòsyon spaghetti a. Sa map fè, map pran epis mwen. Map pran epis mwen paske mwen menm mwen pa manje epis ki boule. So mwen pa manje epis ki boule, mwen santi lwil la gentan twò cho. Twò cho. Mwen pa manje epis ki boule. Ok. Eske nou wè mezanmi? Mwen ap fè spageti. Se konsa pou nou fè spageti a. Yeah. Mwen pa manje epis ki boule. Epitou, nou pral wè. Nou pral wè.

Ok so ann ale an nou ale ansanm avèm kounya la lè pè tomat mwen fin yon ti jan fri sa mwen pral fè mwen pral mete yon tout sa mwen gen pou mete map metel nan lwil la mezanmi gade byen Gade byen kijan mwen menm mwen fè spaghetti mwen yon ti jiwo pa twò twòp twòp pa twò jiwo ok nou wè li eske nou wè kal sa mwen mete a men li mezanmi. Kounya sa mwen pral fè map bwase yo map bwase spaghetti yo mwen bezwen yon ti sa dlo tou piti pou mwen kapab fonn ok so nou bezwen yon ti sa dlo tou piti pou nou kapab fonn pat tomat la ok so tout bagay gentan ladann nan spaghetti an la meni meni mezanmi. Si map m pral mete fwomaj lan mwen pral mezire paske mwen pap moutre nou fwomaj lan mwen bezwen nou bezwen fwomaj saf mwen pap mete fwomaj la nan lwil la mwen pa mete nan ken kote so mwen pral raje fwomaj lan sou spageti an lè ke li fin pare ok. Meni Meni mezanmi mwen pral vide spaghetti mwen paske lwil la gentan byen fonn nou wè la mwen pral vide spaghetti a bon pandan m pral vide spaghetti an kisa m pral fè so mwen pral. Mwen oblije depoze koulye a paske koulye a anpil. Ready? Eske nou wè kijan spaghetti an gentan sòti mezanmi? E spaghetti sa li gou anpil san ke li pa ko gen vyann. Li pa ko gen vyann ladan l. Eske nou wè kijan spaghetti an sòti? So sa se pèsi an. Mwen menm se konsa mwen fè spageti pam avèk vyann mouni, avèk vyann mounen. Ok so meni mezanmi. Meni spaghetti yo tout kò spaghetti sa gentan gou anpil tout kòl gentan pran koulè. Kounya la so mwen fini prepare spaghetti yo kisa ke mwen pwal fè? Mwen pwal debouche vyann nan. So mwen pwal debouche vyann nan. Men Mwen pral debouche vyann nan so mwen bezwen yon ti sos poum pran ladann avan paske mwen menm mwen manje anpil sos anvanm vide vyann nan map pran yon ti kal wèl so men li mezanmi so kounya la sa ke mwen pral fè mwen pral vide Sòs vyann mwen an mwen te pare a. Vyann mwen an mwen te pare pou spageti an. So mwen vide l. Ok. Meni mezanmi. So many kounya la so mwen pwal mwen pran tòchon mwen an mwen pwal Mezanmi men spaghetti a, spaghetti a ap bwase. Men ni kounya la, sa mwen pral fè, vyann mwen te kite a, mwen pral mete l. sou li. Ok, paske se pou vyann nan kapab byen rantre. Se pou tout vyann nan kapab byen rantre ladan. Kounya mwen kite vyann sa sou li. Si m ta pral mete l yon lòt bagay, la mwen kite vyann sa sou li. Mwen pral montre nou sa m ap fè. Mwen te gen gaz mwen la ki te sou lave. M ap kontinye. Mwen ti siye l ankò. Moun ki genyen, ki genyen fwomaj la tou prepare, nou kapab an nou simen fwomaj la. Sa mwen pral fè nou zanmi. Mwen ap graje fwomaj la. Sou pou mwen mete sou li. Men ni. Men spageti a vyan nou nen an. Sou, jodi a te fwon bò sou dife a. Mwen ranje l. Mezanmi spaghetti sa lè w manje yon spaghetti konsa se koupe dwèt. Li pa genyen twòp piman, li pa genyen twòp asid. Men li mezanmi. Eske nou wè l? Eske nou wè spaghetti an? Kounye a sa ke mwen pral fè? Sa mwen pral fè? Sa mwen pral fè? So. Menn. Ske nou wèl mezanmi men spageti an. Se tout se tout spageti an se konsa mwen menm So mwen fè spaghetti pam avèk vyann mounen pam. Se konsa mwen fè spaghetti avèk vyann mounen pam. So moun ki renmen videyo a, so map mande nou pou pataje videyo a epi tou bay videyo a yon like. Ok se tout sa ke mwen te pote pou nou jodi an, kote map moutre nou fè spaghetti avèk vyann mounen. Se konsa mwen fè, konnen chak moun fè manje jan pa yo, men mwen menm Mwen kwè nan spaghetti sa anpil mwen kwè ladanl paske mwen menm se konsa mwen fè spaghetti avèk vyann moulen so na rewè nan yon lòt video ankò bye.